Coucou mes amours kòman nou ye se mwen menm ankò Lovely mwen tounen back back avèk yon lòt video pou nou sou jis avan m kòmanse video jodi a mwen vle di mèsi a tout moun ki abòne ak chanèl la mèsi a ou menm tou ki poko abòne men ki pral pran tan pou abòne pou like pou kòmante and pou pataje chanèl la jan nou konnen deja kèm pap sispann bat bravo pou nou ou menm ki poko abòne a chanèl la sa wap tann. Kisa w ap tann pou n grandi fanmi an yon si bèl fanmi ke sa yon bèl fanmi ki la so si chanèl ou an fransè gade agoch ou adwat I don't know w ap wè yon kote ki make sabone peze l anyen li p ap koute w anyen w ap peze l pou w ka abòne si chanèl ou an anglè l ap make subscribe fè menm bagay lan klike sou li pou w ka abòne epi bon pou espanyòl la m pa konnen. Epi pa bliye peze ti klòch noktifikasyon pou resevwa chak grenn videyo ke map gen poum pataje Donk nou prale Videyo jodi an se yon ti konsèy m pote pou nou Nou konnen m, nou fè pati de fanmi an, nou konnen m trè byen, nou konnen m pa neglije bay ti konsèy mwen Nap jwenn sa souvan sou chanèl lan, map pataje ti konsèy mwen ansanm avèk nou Janm di nou an follow mwen sou Instagram, map mete non an la. Se Lady Pink ki vin de palo mwen. Nenpòt sa nou gen, nou bezwen pale, nou bezwen konsèy, mwen la. Sa pap koute nou anyen, jis tan m ap ban nou l paske nou menm nou ban m tan nou, bagay ki pi enpòtan nan vi nou. So, mèsi pou sa. Ann ale. M pap pale twòp. Jodi an, konsèy m pral pote an, li pa vrèman asantye sou yon bagay pou m te ka di jodi an m pral pale de zanmi, de lanmou, de fanmi, bagay sa yo. Men jodi a m pral pale kòmsi bagay yo ap yon ti jan melanje men se de bagay k ap itil nou e k ap ede nou avanse nan vi a. Jodi a m pral pale de kòmsi motivasyon ou dwe genyen kòmsi lè w deside fè yon bagay pa sèlman de sa jan m di nou an bagay yo ap anpil so. M espere ke nou tout ap satisfè de sa m pral pale a e ke tout sa m pral di yo pral itil nou tout d'une façon ou d'une autre. Ok, jodi a m vle di nou ke anyen, kòmsi tout sa w ap antreprann nan vi an pa fasil. Nan tout sa wap antreprann nan vi an wap jwenn obstak Obstak yo timoun yo la pou sa Nou pa dwe pè yo Nou pa dwe pè yo paske yo la pou sa e se sa tou ki pral fè nou konn fòs nou ki kote nou ka rive e se sa yo tou ki pral fè nou aprann plis So ya paske obstak nap toujou jwenn li. Se jan w pral wè bagay yo paske jan m di an anyen nan vi la anyen nan vi a pa fasil men se sou angle ou pral gade bagay yo se pozitivite ou pral chwazi mete nan plas negativite an ou ka wè yon bagay ki negatif but ou chwazi tire paske wap jwenn yon pozitivite ladan wap chwazi retire pati ki bon an pou itilize l ou pa dwe toujou sou ang negatif lan si jodi a ou renmen yon bagay ou deside fè l. w ap jwenn obstak. W ap jwenn obstak. Si chemen w vle pran an, ou santi l plen pikan, men ou konnen nan ou menm se chemen sa k ap bon pou ou, l ap gen pikan. W ap, ou pa oblije kòmsi wè negativite an, èske w pral wè pikan yo pou di ou tounen ou pa ka ale, pandan ou konnen se chemen sa k ap bon pou ou, pandan ou konnen se la w vle ale, se la w vle rive, pou di ou wè pikan, ou pral tounen? Non. Ou wè pozitivite a nan pikan sa yo. Si gen posiblite pou retire yo grenn pa grenn pou avanse, do it! Fè l! Fè li epi ale, sispann wè negativite nan pozitivite paske jan m di an, anyen pa fasil, w ap jwenn dekourajman sou wout ou, w ap jwenn kòmsi echèk, tout sa yo la pou sa, tout sa yo la pou rann ou pi fò e pou ede w avanse. E sitou, gen moun ki pè echèk. Gen moun ki pè echèk e gen moun bon gen yon lòt bagay ankò gen moun ki renmen di yo pa gen chans nan vi an non ou wè bagay yo se yon kòman m te ka di sa m pa panse ke se yon kesyon de chans vrèman si w jwenn yon opòtinite ouvè a ou menm ou pa pran l oubyen ou pè echèk ya w ap toujou di w pa gen chans nan vi an men kisa w te fè pou w sezi l pito w sezi l li echwe Like ou eseye fon bagay ke w pa eseye ditou, tankou ou just gen nan tèt ou, ou di non sa pap mache, pandan ke w pa eseye ditou, ou pa konprann, non fò w eseye epi gade kote sa ka rive. So timoun komsi jan m di nou an, yo si wap fon bagay, ou dwe anmo de 2 bagay, gen gen lòt bagay wi bon, premye bagay lan se toujou mete Bondye nan premye plan, sa ke n vle l ou non. Mete Bondye an premye plan. Apre sa, ou dwe anmou de motivasyon avèk pasyon, detèminasyon pou sa w ap fè an. Fò w motive, fò w pasyone, fò w detèmine. Paske si w pa gen sa yo ansanm avè w, kwè m, nou p ap rive. Nou p ap rive paske jan m di nou an, obstak ap fè nou kouri, echèk ap fè nou kouri, dekourajman ap fè nou kouri. So ou dwe gen bagay sa yo. Si w pa genyen yo, kwè m, ou p ap rive. Ou p ap rive. E pi gen yon lòt bagay ankò tou. Gen yon lòt bagay. Kounya bagay la nan tèt mwen m bliye. M ta pral di m tèlman pale. Ya, bon, ban m eseye pale toujou petèt li ka vini. So, wi, jan m di nou an, nou sipoze ame nou de bagay sa yo. Paske. Wè gen de seri de bagay epi nou pa sipoze gwen espri de depandans wi tout sa nap fè nap bezwen yon moun si w wè w rete yon moun di w sa mwen m pa bezwen moun non pou m rive se pa vre se pa vre ou toujou bezwen yon moun paske wap toujou bezwen yon moun ki pou pouche w pou ede w men ou konnen motivasyon an dwe soti nan ou menm avan e pa nan moun nan dwe soti se sa pou nou met nan tèt nou paske gen anpil moun ki tèlman fokis sou yon moun ki pou ede yo So, yo vin bliye tèt yo, yo vin bliye kòmsi enèji yo gen nan yo ke yo ka pote, yo vin bliye fòs yo, yo vin kòmsi pa mezire fòs yo vrèman, kòmsi yo, yo, yo depann konplètman de yon moun. Non, nou pa dwe toutafè depann de yon moun. Epitou, lòt bagay nou dwe konnen, lè nou deside vrèman avanse, avanse nan lavi nou, avanse nan sa n ap fè a, nou sipoze Fè yon netwayaj. E kòmsi m te ka di w, ou gen yon kay ki pa pwòp, ou deside fè l pwòp, ou deside aranje l yon lòt fason, ou deside kòmsi voye yon lòt imaj de li menm, ki sa w fè? Ou netwaye kay la, ou retire tout sa k pa bon, ou jete. Enben se de menm, lè nou bezwen avanse nan lavi nou, lè nou bezwen kòmsi e gen sèlman. Pozitivite ki antoure nou, nou sipoze fè yon netwayaj nan lavi nou. Paske gen moun, gen moun se enèji negatif yo pote sou pou sèlman. Gen moun se dekourajman, se moun ke se rayisman. Moun sa ki pral dekouraje w nan kote w vle ale a, kote w vle rive an. Ki pral montre w tout obstak pou l fè w tounen. Non, moun sa pa dwe nan vi w. E lè m di pa dwe nan vi w lan, se pa ke w moun sa w pral konsidere l kòm yon enmi. Moun sa ou pral metel yon kote ou pa nan pale avèl non moun sa son moun ou pral limite ou konn nan ki okazyon pou fourel nan afèw ou konn nan ki okazyon ou pap fourel nan afèw paske gon kote ou rive nan viw ou dwe antourew de moun ki pozitif de moun ou wè kote kote kòmsi tout moun ta wè yon bagay ki nwa li menm li wè yon limyè. 2 moun kounya la ki si l yon obstak oubyen bon m pa menm di obstak non si l yon bagay ki pap bon pou ou ki pap pè di w li men kap di w li penenpòt jan sa ye ou pral bezwen moun sa yo nan vi w se 2 moun sa yo pou antoure w penenpòt se pa paske entèl se zanmi m dayè kòmsi moun nan ki zanmi w bon pou lè map pale sou bagay sa m gen pou m pale de De Zanmitha pou m pote kèk konsèy pou nou. Paske moun ki zanmi w lan reyèlman, li dwe pote yon enèji pozitif nan vi w, paske li dwe wè byen pou ou. Li dwe wè byen pou ou. Moun sa ou pral bezwen an se moun k ap ouvè lespri w, k ap pote anpil kòmsi bagay pozitif nan vi w. Si w prale la, k ap di w, ale, fonse, m kwè nan ou. Ou bezwen moun ki pou kwè nan ou menm. Men fò w kwè nan ou avan. Fò w kwè nan ou avan. Ou pral bezwen moun k ap an mezi pou l konseye w, pou l fè w wè klè. Paske jan m di an, dèfwa tou, nou pa dwe konprann yon konsèy ansanm avèk yon dekourajman. Fò n kòmsi, fò n konnen moun kòmsi ki nan pozisyon nou vrèman, ki vle ede nou avanse, ki wè byen pou nou. Paske dèfwa tou anpil moun konn konfonn sa, lefètke yon moun ap. M pa konnen, konseye w sou yon bagay, fè yo wè klè, moun nan ka panse ke se dekouraje w ap dekouraje l. Non. Dèfwa fò n aprann distenge sa yo tou. Paske moun ki gen enèji pozitif lan, depi w pale sou negatif lan, depi w pale sou li w ap wè l. Menm jan moun ki gen enèji pozitif lan, depi w pale sou li w ap wè l. Paske timoun, franchman, si nou te konnen. Kòmsi kapasite nou, fòs nou genyen pou n reyalize yon bagay, franchman, sa pa ta p rive nou pou n doute de ki sa n ka fè, de ki sa n ka pote. Pe enpòt sa w ap travèse nan vi a, wè, pe enpòt obstak w ap, wè m prale pi lwen pou m montre nou, pe enpòt ou ta rive manman w mouri, papa w mouri, frè w mouri, m pa konnen, nan menm moman, sa s on chay ki ta dwe souse lou! Ke w ka panse w pa ka pote men kite m di w ou wè Bondye Bondye pa janm bay pitit li yon chay ki twò lou yon chay li pa ka pote m konnen kòmsi gen ki ka pa dakò avè sa m di a men se vre se la reyalite ou wè penpòt sa w ap travèse nan vi an met nan tèt ou foure sa nan tèt ou paske w ap viv ansanm avè l ou pi fò pase l ou pi fò pase l paske jan m di nou an. Bondye pa janm ban nou yon chay ki twò lou nou pa ka pote l. Donk tout bagay lan se chèche fòs nou, chèche enèji nou. Epi yon lòt bagay, nou ka toujou enspire de yon moun, yon moun ka toujou enspire nou de yon bagay. Wi sa ariv, sa ariv. Men w wè sous enspirasyon w, li pa lòt ke nan ou. Pi gwo sous enspirasyon w lan, se nan ou menm ou dwe chèche l. Ou sipoze fouye, fouye makonnen, fouye tout anndan w. Pou jwenn sous enspirasyon sa pou pataje l avèk lòt moun. Yon lòt moun ka toujou enspire w nan yon bagay. Ok? So, men kòmsi bon sous enspirasyon an, se nan ou menm li ye. Se nan ou menm e ou dwe pataje yon bon enèji ansanm avèk tout lòt moun. Ou pa dwe pataje yon enèji negatif. Paske jan m di w lan, ou wè obstak lan, li la, li la pou l ede w avanse. Men se ou menm wi ki dwe chèche pati pozitif ki vin gen nan obstak lan. Kreye, kòmsi, chemen an sevre li periyeu dèfwa li gen li gen obstak ladann chèch yon wout kre kòmsi wè pozitivite an wè kòman ou ka fè kòmsi kote ou pa jwenn pou pase a chèche kòman ou ka fon wout ansanm avèl paske wè banm bannou yon senp banm bannou yon senp kòmsi humm egzanp kòmsi yon manman ki gen ok mka mka di deu manman ki menm kote. k ap mennen pitit yo lekòl, yo chak kenbe pitit pa yo nan men yo. Lè m di de manman an, se de moun kòmsi youn pa konn lòt. Men, gon mesye k ap ranmase, anfèt, ki p ap ranmase yon fatra, bon, m ka di l konsa, k ap ranmase yon fatra nan lari a. Men nòmalman, sa son bagay tout moun ap parèt, yap wè kisa yap wè, yon mesye kap ranmase yon fatra nan lari an, depi m parèt map di oh gad yon mesye kap ranmase yon fatra, yon lòt moun kap parèt, gad yon mesye kap ranmase yon fatra. Men kounya la, nou tout pap wè bagay yo sou menm angle. Ou wè nan sa lap fè an, sou sou nega sou sou moun ki negatif, wap wè negativite ki gen nan sa lap fè an men si w se yon moun ki chaje pozitivite ladan w wap chèche sak pozitif nan sa lap fè an pou sèvi avè l pou ba yon leson avè l banm di nou manman ok m pa m poko ap di sa kounye a map kite nou devine l gen youn nan manman yo ki gade pitit li an ki di pitit li an ou wè si w pa fè travay lekòl Si w pa vle travay lekòl, w ap vin menm jan ansanm avèk mesye sa la k ap ranmase fatra. Nou konprann? Lòt manman an menm li di konsa, Pitit gason m, ou wè si w travay byen lekòl, w ap vin yon grantòm demen pou w ap ka ede mesye sa. W ap ede mesye sa, w ap ede lòt moun ki menm jan ansanm avè l. M pa menm pale menm kite nou devine. Daprè nou menm. Kiyès manman ki gon espri de pozitivi kòmsi ki gon enèji pozitif ladann nan li menm ki plis rezone. Tandi ke tou lè 2 parèt yo wè menm bagay la, yon mesye kap ranmase fatra. Men tou sa se pou m di nou se nan fason nou pral wè bagay lan. Se nan fason nou pral wè chak grenn obstak nou rankontre. E jan m di nou an, nou chaje enèji lakay nou. Nou chaje fòs, nou pa sipoze pè obstak. Tout sa kap pase nan vi nou, tout sa kap pase, nou pi fò pase yo. Mete sa nan tèt nou. Nou ka goumen, nou ka bat. E janm di nou an, motivasyon, detèminasyon, pasyon pou sa w vle fè an, bagay sa yo depi w genyen ou pap ka avanse. Ou pap pa avanse. Sèlman, gon lòt bagay nou sipoze fè. Aprann, kòm si, e kòman m te ka di sa? Aprann distenge fòs nou de feblès nou. Lè w wè m ap pale de tout bagay sa yo, konn sa w ka fè, konn sa w pa ka fè. Konn limit ou, paske de tout fason nan vi an, chak moun gen limit ou. Ou pa dwe limite tèt ou avèk sa w konnen ou gen enèji, ou kapab ale, ou kapab fonse. Men, konn fòs ou, konn feblès ou. Aprann distenge yo. So, m panse ke se tout ti konsèy sa m te pose, m te. Depi m rive nan fen emisyon m toujou ap ba ou bagay So ya se tout ti konsèy sa m te pote pou nou jodi a M espere ke li itil nou an kèlke sòt e ke n ap mete li an aplikasyon Si gon bagay m pa di oubyen m pa konnen, si gon bagay nou anvi pale, nou bezwen avi m sou li, no problem. Byen ke nou pap ka ekri m anba a anba a nan comment yo paske nou gen dwa pale prive ekri m sou instagram follow mwen sou instagram swiv mwen sou instagram epi gon lòt bagay m te bezwen di timoun evite lè nap kòmante pou n voye mesaj spam yo pou mwen paske m resevwa anpil mesaj ki gen spam ladan l si m jwenn twòp youtube ap bloke m evite fè sa pou mwen silvouplè si nou konnen kisa ki mesaj spam yo. Pa fèl si nou pa konnen nan yon lòt video map eksplike nou kisa ki mesaj spam yo pou nou pa voye yo pou mwen ankò so mwen renmen nou m gou on lanmou enòm pou nou chak ki la bon m espere ke video sa te fè nou plezi si li te fè nou plezi pa evite pa ezite like li patajel avèk yon.